Jodi a li se yon gran onè pou mwen pou m pale de 2 gwo pilye nan CCM. 2 gwo pilye sa yo avèk mwen menm sa fè 3 gwo wòch dife. 3 gwo wòch dife sa yo ou konnen lè ou gen 3 wòch dife sa sa vle di. Sa vle di tout bagay asire. Donk aprè Bondye mesye sa yo vrèman M ka rele yo se de wòch dife e mwen menm mwen se yon twazyèm ki fè CCM sa l ye jodi a. Donk, mesye sa yo, m kapab di se de prezidan plis mwen menm fè twa prezidan CCM genyen. Men pou nou pa kreye konfizyon nou di w nou gen yon prezidan ki se mwen menm epi nou gen de vis prezidan ki se de mesye sa yo, frè. Germain Robert avèk frè Modner Corneille. Mesye sa yo se depi 2004 yo pa janm janm janm janm janm lage gwoup la pa janm lage CCM tout sa CCM ap fè yo la anpil anpil moun nou reprezante ou moun ou moutre ou moun yo ou wè gen kèlke ti neglijans pafwa Men mesye sa yo, de 2004 a 2020 sa ki se 16 an, 16 ans sa fè nou, mesye yo pa janm banm yon ti kras neglijans. Kote w wè anpil moun pouri, nou gen difikilte avèk lòt moun, men se pa ni frè Germain, se pa ni frè Modner. N ap prezante lòt moun avèk mesye sa yo, men n ap divize mesye sa yo paske nou p ap kapab pran lòt 2 mesye sa yo ansanm. N ap pran frè Jèmen nan nimewo 98 la, epi n ap pran frè Modnen nan nimewo 99, e apre sa nou pral rive nan san tièm pawòl sajès, sa a se yon lòt afè l ap ye, nou di Bondye mèsi pou sa, depi li ba nou chans pou nou wè lòt 3 samdi sa yo la, sètadi nou gen tan pral tonbe nan san pawòl sajès. Nou bay Bondye glwa. Kounye a moun n ap remèsye yo se moun ki te toujou jwe avèk nou nan CCM toutan. Nou genyen pami yo sè Roselande, frè Kesnel, sè Adna, sè Sandra e tout moun sa yo nou di yo mèsi anpil men sè Sandra tou li menm li se youn nan moun ki sipòte nou anpil avèk biznis li avèk aktivite li. Donk li enpòtan pou nou fè yon pou nou prezante ou biznis sè Sandra. Ebyen sè Sandra se sè ki bay bèl kout riri a e depi ou parèt nan restoran sa ki se Sandra restaurant ou paka pa bay yon bèl kout ri jan w wè sè a sot bay bèl kout ri a. E nan restoran sa ou kapab òdè tout kalite sa ou bezwen ou kapab òdè pen patat e sa pap fè w patat m pa kache di w ou pap ka gwosi twòp ou ka òdè tou pen patat avèk fri sou yo avèk renzen avèk tout kalite bagay pou mete dekorasyon sou yo ou kapab tou òdè pate kòde pate kòde ayayay lèm di w sa mezanmi si w poko janm manje pate kòde nan nan restoran sendra sa mezanmi m pa kache di w gen pwoblèm e si kounye w tou ta bezwen sa ki rele kremas menm lè w fin bwè kremas sa w pa janm fè grimas menm si w ta kanpe sou chòdmas m pa kache di w w ap bwè yon kremas konsa pa gen grimas pou w fè òdè tout kalite sa w bezwen nan sendra. Highlander Restaurant Telefòn Sister Sandra se 786 541 72 se 786 541 72 Kontakte Sè Sandra sou nenpòt aktivite w ap fè Sè Sandra deja la Mèsi anpil! E dènye moun n ap remèsye ki se youn nan pilye ki se youn nan poto mitan CCM se frè Germain. Vue mesye sa yo fè twop bagay pou CCM nou oblije gan ti tan spesyal pou yo fon ti palen avek yo nou pral bay yon ti kout entèvyou la poun poze yo kelke kesyon menm jan nou te poze nan fèt ACR. Mwen salyew, non pam se Dimy Simplice, animatè kew renmen anpil la. Ki ankò avèk ou sou Pawòl Sajès TV. Kòm ou konnen nan Pawòl Sajès TV nou prezante chak samdi maten show sa ke nou rele Samdi Pawòl Sajès. Donk pou Samdi Pawòl Sajès jodi a n ap resevwa youn nan gwo poto mitan, youn nan gwo pilye gwoup Christian Comedians of Miami ki se Frè Germain Robert. Frè Jèmen Obè li pase li prezantasyon. Frè Jèmen Obè se youn nan manb fondatè gwoup Christian Committees of Miami ki se CCM e Frè Jèmen Obè se youn nan vis prezidan gwoup Christian Committees of Miami. Frè Jèmen Obè mwen nou byenveni nan Samdi Pawòl Sajès e nou baw chans la pou kapab salye oditwa lan. Nou vle salye tout oditè, tout oditris, tout moun kap tande. Tout zanmi, tout fanmi twoup CCM. Nou vle salye w ke Bondye beni w. Kòm nou konnen Mesye Germain Robert jan ou ede twoup Christians Comedians of Miami de 2004 a 2020 sa a pou, nap poze yon kesyon ki trè trè senp, kisa ki te make w plis nan twoup Christians Comedians of Miami nan tout aktivite ke twoup sa a te fè de 2004 a 2020?

avèk objektif lajan. Se pa sa ki te nimewo 1, e pa sa ki te priyorite pou nou menm. Men sa ki te fè m kontan e sa k make m anpil nan twoup CCM, se paske twoup CCM egziste premyèman pou preche pawòl Bondye a, pou bay levanjil Kris lan.

Yo vrèman ede w a rir. Si w se yon moun ki nan tristès, Troupe CCM, ou gade yon pyès teyat Troupe CCM, ou jwenn yon package ladan l. Ou jwenn pawòl Bondye, ou jwenn mesaj ki ka ede w pou ba w de konsèy, e an menm tan tou, n ap fè w ri. Ok mèsi anpil frè Jamin Robert, siw gen yon dènye mo pou ta di avèk oditwa w la kisal ta ye silvouplè? Ke Bondye beni ou, ke Bondye beni Troupe CCM, E nou swete twoup CCM anpil ane. Nou di mèsi a tout oditè, a tout oditris ki tap koute sam di pawòl sajès sou TV w renmen anpil la ki se Pawòl Sajès TV e avèk animatè w renmen anpil la Dimy Simplice. Nou di Bondye mèsi pou moman sa nou sot pase ansanm, donk na pale ankò samdi pwochen si Dye ve, si Letènèl ba nou lavi. 2 Timote 4 an le vèsè 2 Prèche lapawòl, Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.
Seri n ap kòmanse kounye a li titre Sa ki bon ou gen pou fè a, fè l avan l twò ta. Sa w ka fè a, pwofite fè l. Sa w gen pou fè pou Bondye a, fè l, paske gen yon lè w pap ka fè l ankò. Gen youn nan atis ki avèk mwen la ki nan youn nan flaye yo m pral montre w. Sè sa te pous anpil levanjil. Sè sa tout kote l pase l ap vide levanjil. Li vide levanjil sou entènèt. Li vide l nan tout legliz Kanada, an Frans, tout peyi l pase. L ap vide levanjil atè. Ou menm tou gen yon responsablite. Ou menm tou depi Bondye kreye w gen responsablite pou sèvi Bondye. Ou gen responsablite pou chèche nanm pou li. Ou gen responsablite pou fè sa l di w fè. Paske, pwofite fè sa l di w fè. Pwofite fè sa w kapab fè paske gen yon lè k ap rive ou pap ka fè anyen ankò. Sè nou sa a, n apral moutre w li nan flayè nou yo la aktyèlman. Ou kapab gade nan flayè sa yo la n ap avanse. Ou kapab wè sè sa a la a. Men troup CCM ki se Christian Comedian of Miami Men mwen la Men frè Germain Men frè Modeste Sè Roselande E pwi nou genyen Sè Rose Sè Rose se yon nan sè ki apèn ale Lal jwenn mèt li Bondye bay Bondye pran ke non Bondye beni Men sè sa pap kapab chante ankò sou tè a Li kapab al chante nan syèl la avèk bò kote mèt li Men li pa la ankò. Donk ou menm frè, ou menm sè, ou menm pastè, ou menm dyak, ou menm predikatè, sa w gen pou fè a pwofite fè l. Paske ou pa konn kilè lanmò ap vini, ou pa konn kilè lanmò ap fè w retire kò w nan dosye a, epi pa gen moun ankò ki ka fè travay pa w la si se pa ou menm ki fè l. Ke Bondye beni w. Humm mwen t redi boudan bann bal ki fè sans la kòm konnen wap al nan prive minwi anvan w ale m ta renmen pou w priye pou mwen pou m ka gen pou lè m antre nan travay la lendi m ka gen fòs pou m vin epi pou w ka monte pantalon w tou epi pou yo ka wè son moun diferan m ye pou m pa pè pale de Jezi paske pou m ba w verite si se ak Bondye m pa ap jwenn travay la.

Nan moman sa Senyè nou diw mèsi pou frè Poze pou frè Mesye Philibert Mesye Philibert Kote mesye sa yo te wont pale de ou menm nan travay kote yo pase Senyè Nou mandew Senyè ke mesye sa yo pa wont pale de ou menm kote yo pase Ou va ede yo Senyè nan yon bout kote kelkeswa kote yo ye Pou yo gen yon limyè pou moun nan E konsa lòt moun va kopye sou yo. Paske yap viv Jan w pou ou menm ou mande pou yo viv la nou di w mèsi pou yo menm Senyè nou beni non w Senyè pou glwa pou louwanj ou menm sèl merite l e nou di w mèsi nan non pitit ou Jezi Kris ki vi e ki rèn etènèlman Amen.

Se konsa wap vin chanje wap vin yon moun nouvo ou pap wont pale de levanjil kelke swa kote ou pase ou sipoze ale legliz jan w ye a e moun legliz sipoze konnen tou se lè w antre nan legliz wap tande pawòl la se konsa pou vin chanje. Pou yo akeyi w. Pandan wap lapriyè pantalon ap moute. Amen so ann ale.
Oh Canaan.